André Michel la. Se sa k te rete a. Bagay yo konplike pou mèt André Michel la. Yon moun ki pa konn mèt André Michel la, nou ki pa konnen sou non mèt André Michel, nou kapab di André Michel la. Ebyen zanmi m, André Michel a rive. jwenn kidnapin pa l la. Nèg yo frape Andre Michel vrèman vrèman fò nan Dèlma 75. Andre Michel li menm pat panse a sa. Andre Michel pat konnen si l ta pral resevwa kidnapin pa l la. Ebyen nou pral fè w tande kòman nèg Izo yo yo menm arive kidnape mèt Andre Michel e kòman Nèg yo ap maltretel anndan. Nèg yo ap maltrete Andre Michel anndan, sa ki pi rèd nan listwa la, yo pa bezwen kòb nan menl, yo pa mande kòb zanmim, hum sètadi nèg yo konn sa yap jere a. Daprè zenfòmasyon ke kesyon nèg yo ap poze Andre Michel la. Andre Michel li menm ki avèk, nou kapab di, alò, nou kapab di, Andre Michel ki avèk 100 pou 100 viv, paske nèg yo, kesyon yo pa bèl, kesyon nèg yo ap poze, Andre Michel, li pa bèl zanmi m. E pa bliye Andre Michel li menm, nou pral fò tande, pa bliye Andre Michel li menm ki gen fanmi li, Andre Michel se yon sitwayen tout moun konnen ki gen madanm pitit, ki pa yon jan moun yo di la, jan bandi ap trete l anndan tankou masisi. Raúl la.
Ebyen de lwen, nan moman n ap pale a la, nan zòn Kanapevè, zòn plas Kanapevè a la, ebyen plizyè endividi, nou kapab di w, ap pase anba flam, dife, nan moman n ap pale la. Toutotan nèg yo konnen e Kanapevè y ap pase, n ap fout dòmi nan je yo, bò izi a. Ariel Henry, Nou p ap kouri pou Izo Henry, nou p ap kouri pou Ti Makak Henry, nou p ap kouri pou Richka Henry, nou p ap kouri pou Bougòy Henry, pou ki kontinye manche manchèt nou, sa k gen Galil, Èmond, Ouzi, T 65, File zam nou enben pou n fon sèl revolisyon pou n atake chimè sa yo ak toufè sa yo e nou di nou vle viv pou ap san koule nou ti lekòl k ap fonksyone yo fon ti fèmen pou pèp la veye lapolis mache sou bandi sa yo pase fò peyi a delibere nou pa kapab ankò.
Fòk Ariel Henry, Andre Michel, Marjorie Michel e tout lòt akolit li yo. Kòm minis jistis la te di, matisan sou zòn nou dwa, matisan sou zòn wouj nou. E nou di Kanaveve ankò yn fwa lap rete simityè pou bandi. Depi yo pase la, sa w wè ki gen 14, 14 jèn gason sa se sa k pral rive yo. Ah, anviwon 14?
Se 14 ki la.
Ok.
Se sa k pral rive yo. An finalite kisa? Si w mete, si w mete m nan sitiyasyon difisil. M pa ka mache, m pa ka vake nan aktivite, m pa ka okipe madanm mwen, pitit mwen. Mwen menm, m ap fristre. Nan sitiyasyon sa a, nou voye mesaj la klè e onèt bay nèg yo. Si yo pa kanpe sou desizyon sa a, Kanapevè ankò yn fwa la prete simityè kòm dizè komisè gouvèneman Miskaden. Nèg yo ap vin pran chans.
Yo genlè konnen bagay la jwèt li ye. Nan men nèg ap vin pran chans. Men la nou pa renmen chans non men. Koman yo vini? Koman yo vini?
Koman yo vini? Yo vini nan machin.
Yo nan machin ok. Nan men yo vini nan machin. Yo vini fè tantativ. Men kòm yo vini fè tantativ nou menm. Nou reyaji. Pa gen pwoblèm non. Nou klè nou menm. Nou klè nan reyaji. Sa vle di popilasyon motive la pou yo pa mete kanapevè. Wi popilasyon motive jiska nouvo lòd. Ok. Bon dabò an pale klè. Abo Ariel pa fè anyen pou nou e nou pou asire responsablite nou. Nou pa kwè sou Ariel, nou pa kwè sou LP. E nou k ap asire responsablite nou, nou pa gen lòt peyi pou n ale. Nou pa pral kay Baden, nou pa pral ankenn kote. E la a nou gen pou n rete, e la a nou konn gen bòt, nou pa gen okenn kote n ap kouri ale. E n ap dòmi lakay nou tèt frèt. Ok? Fò pa di anyen. Men kon lapolis ou anyen yo kounye a wap di wap di e bandi yo ye dwa de lòm non nou pa nan bagay sa nou menm ok ou pa ka vin pale avè nou tou nan kanapevè a nou granmoun tèt nou nap defann lakay nou nou pa gen lòt kote poun ale sa n klè ladan ok. Wala ki mesaj pèp kanapevè a ou di mwens popilasyon kanapevè a yo voye egzakteman bay bandi yo. Nou di nou di e di w sa ankò la ou pa nèg la ou pa nèg kanapevè ou pa t leve kanapevè ou vin la ou se enkonnu ou ye. Wap viktim yo pale avèw pa gen demokrasi sou sa. Èske wap viktim nan sou wap se gen nèg la ki ka viktim pandan ke se inosan ke yo ye. Pa gen afè inosan de. Ann pran egzanp yon moun ki abite petyonvil ki ta gen ti mennaj oubyen ki gen patnèl ki vin wèl ka nan peve. Monchè nan moman sa se pa e sa map redi w sa klè nou pa nan demokrasi se sa n pa vle konprann nan nou pa nan demokrasi ou konnen peyi a pa bon chita lakay ou pa gen afè mennaj kap regle la ann klè la pa gen afè mennaj kap regle la. Al la fè mennaj gen mennaj chita lakay ou peyi a pa bon chita lakay ou epa moman plezi liye moman reskonsablite liye mèsi. Vwala e se te nan konstate lala e se konsa e aprè dram sa e fin pase e kote bandi yo menm yo te vin fè tantativ pou yo wè kòman yo ta kapab pran kontwòl kanapevè zanmi entènot e polisye yo ki deja pran dispozisyon yo la. Ebyen nan kafou an ki ap fè check point Ebyen se konsa bandi yo vini wi zanmi entènot se nan yon ti bus Yo debake nan zòn kanapevè a pou yo ta vin etabli e nou kapab di w katye jeneral yo Ebyen popilasyon li menm ki melanje avèk polisye yo Ebyen nan moman n ap pale a la yo mete plizyè bandi atè la zanmi entènot Ozanvi w kanapevè a la.

T kochon gri epa kochon grimèl se kochon nwè gwo zòrèy la se sa lò te senatè ki lwa w te vote pou te konbat vye enpòtasyon diri pèpè kap kraze pwodiksyon latibonit lan e se lò w soti fèmen bouch ou youri ou pa gen anyen pou di fèmen bouch ou bann apatrid. Ou se senatè depatman k pi rich la latibonit gen plis plèn poul vini plante tout tan senatè sa ou pa vote okenn lwa pou ta bloke tenten kap antre peyi a sa wap fè kou dòmi ayisyen pa vè w la abinader fè flay ou k fè flay. Se pou remèt konbyen milyon dola manman w gen santan prete pou l peye sou katreven tan. Se sa pou remèt. Ti nou vòlò peyi ap vin fè demagoji avè don kato ap fè demagoji kidnapè debake bò lakay li ou kwè se nou k mèt kidnapè yo. Jodi a chen an rayi, a m di Bondye mèsi. Chen an pèdi frè, chen an manje mèt li, chen an nan katye mèt li. Anmweyy! Sa se kòmansman an. Petyonvil tèt anba, nou poko wè anyen. Nou te konn se Sensolèy sèlman, se ba Dèlma, Laboul genyen l, Kenskòf genyen, Tomasen genyen. Kounye a pa gen katye boujwa ankò. Mèt chen an pèdi kontwòl chen an. Se pou si yo antre anndan kay yo pran yo. Se nou k enstwi chen an, se nou k ame chen an, se nou k bay chen an zam, kounye a nou pèdi kontwòl chen an. Don Kato ak Bindi yo debake bò lakay li. Ou gen depi yo antre yo wè w, y ap. Ko ko ko ka ka ye epi yo kore yo se patnè nou ye wi gang konn gang wi.